M pral mete l deyò jodi a mwen menm.

Sa e kay papal li ye. Wè matla sa yo kòm map gen poum voyo bay sèm nan lè a pou timoun yo ok men matla sa yo la ma matla nou pap fon prank misye di li pral dèyè gang e m konnen gang gang gang pou gang se mwen gang m gen kòlèt pou li wè ti zo chèch sa gade ma sa map fè misye se sa m bliye map moutre map fè misye konn moun map fè misye konn moun isit la wè kay sa se lèm pa vle ret ladan ankò M pap ret ladan. Pa gen nèg ki ka mete m deyò la menm. La non. La kounye a la misye ap pale m de gang. Ou wè m pat gen ide bay nan yo tout men. M pral bò kot nèg yo lòt bò a m pral mande yo prete yon zam. E lè zam sa nan mouda m se lè sa yo pral wè kiyès ki rele Manno a isit. M pral montre yo. M pral montre yo kiyès ki rele Manno. Hey!
Men patwon desann anba a l pa janm tou ri. M te di l pa desann anba a. L ale. M di li pap ka konbat a nèg sa. Li desann l ale. E sa anpil moun pa ka konprann wi nan lavi sa. Nèg la fin redi pou l fè kay li. Vakabon an pran gwo ponyèt pou l pran kay la nan men l tankou kay sa se kay manman l a papa l. Kounye a m pa konnen si patwon an lan goumen avè l anba a men l ale l pa vini. An n gade ki l rete la. E m te di l m ap tann li la pou l te vini byen rapid mwen l pa vle m vini.

Yow menn kisa misye pran menn Saw te panse menn m pat di nèg la al mete vye moun nan kay li menn u te panse m pral fouye menm nan kenpòt bagay menn Yow menn bale kwaze a nèg sa menm menn anfè Yow m tap fè m tap fè la menn m tap fè la pou m fè la pito pou m pa kwaze a misye.

Anbe frèm se pa demon kòman m kòman frèm ese mwen tap esplike w sak sot pase nan anbasad la monchè nèg sak nan kay sa la e se pou nèg ki piti non dosye a pa piti menm non bro nou kitem pou kout mwen nan dosye a nèg sa pè jidokan li fè tout senti yo nèt wi papa rete nèg sa e pa de kou nèg sa pa banm anba non men tout kòm ap fèm mal la m santi e lopital m ta sipoze ale pman Mal lopital mal kondisyon la. Monchè boni mwen mte gen espo deja. Ou ka al nan la polis men nou regle bagay la. Bon de pwa la polis ap dim la boni. Ou pa pale m bagay ki pou pi rapid wap pale m de la polis. Pale m bagay ki pou pi rapid la polis men boni. Kòman la polis pa ka jwenn. La polis pral fèm depanse paket kòb bagay. Ban mwen ou edem nan sans poum jwenn aksyon poum jwenn aksyon mwen pi rapid. Monchè sa w konnen m pase la. M bezwen moun pou ban mwen

Monchè Boni, ou menm se ou ta pou zanmi m nan monchè. Monchè m
kontan. M kwè nan ou. M kwè nan ou. M kwè nan ou baz. Ok dakò dakò. Sè kado Boni men se sèl Boni ki ta pou ede m nan. Se wè lè yon nèg ou gon bon zanmi, fòk ou fòk ou mete zanmi sa nan yon bon pozisyon. Paske ou konnen son zanmi li ye. Monchè e sèl Boni ki ta pou ede m nan sans. Mwen si ou bon zanmi mesye. Yo menn misye te panse m pral m pral fouye menm nan bagay konsa vre menn. Gade yon kaka misye sa poukisa misye banm menm pa bezyen fanmim menn. Pou kisa m pral nan gen yon pawòl pou pou nèg la ka kitem ale kote m pral nan bagay vye bagay sa yo menm. Lajan poukisa misye pran moun nan menm. Alon nan mèd ya avèk nèg jeran nan tande frè.
Oh bondye mèsi wi jezi ou fèm tounen lakay sa anvi mèsi oh bondye. Depim maten m nan lari. Depim maten m nan lari map mache gad etam gad eta pyem blanch tankou moun ki tap danse vodou m pa anafè pou dim anafè nèg la pran timoun yo e vin lage yo nan menm kòm ya menm nan kòmsi Son fado l pran li remèt mwen pou m degaje m avè l. M fon jounen pou m ap mache l chèche chèche chèche Manno pou m pa ka jwenn li. Eske se kite l kite zòn nan oubyen e mouri l mouri. Ant 2 bagay swa l mouri yo pa fè m konnen oubyen l kite zòn nan. Gon bagay ki pase kanmenm. Gon bagay ki pase. Rele l nan telefòn m pa jwenn li. Menm gen ti degajem la. M te ka m te ka chita chita m la, m te fon san goud, m te fon 2 san goud. Men non fòm twouve m nan lari a m mache chache chache malveyan, mache chache malveyan kounye a la m pa konn konbyen kliyan m pèdi la jodi a. Men li. Li pap ban mwen, lè l fini sa k nan men m nan men m, l ap detwi. An verite jou Bondye a fè m kwaze avè l, se mwen k konnen kisa m ap. Ki mezi m ap pran avè l? Fò Bondye fè m kwaze avè l. De, de mòn pa kontre, men de kretyen vivan wè e gen pou yo kontre kanmenm. Fò Bondye fè m kontre avè l. Le jou m a kontre avè l la, l ap konn ki jan yo rele m. Pran yon lame timoun lage nan men w kounye a menm nan, ou pa wè? Ra, ou pa, ou pa, ou pa wè bouche yo? Ras papa yo! Ras papa yo! Pase l yen ap pase e, e, e, e, kraze lòt anba, an, an, anba kout pye. Bondye bon! Bondye bon! Bondye konnen! O, si e pa jodi, e, se demen m ap debarase ansanm avè nou. Fò Papa nou vin pran nou kanmenm. Pase m pap ka kenbe yo pou li. M pap ka rann li sèvis sa a menm. M pap kapab. M pap kapab non! Kite m al eseye wè si m si m jwenn li ankò. Pase m bouke rele l, m pa ka jwenn li. Depi yo pa pran l, y ap pran li.

Eske li tal travay la, li jwenn travay la, koman li ye nan travay la, lap byen byen jere bagay yo. Travay?
Ou di konsa nan solèy cho sa si l te ka l redi travay al vin pè, al vin fè po l vin tankou yon chabon. Kisa?
Papa w pa al travay? Manti. Pa di m sa non, pa di m Manno pa al travay. M pa kwè nou te ka chita lòtbò a, men gwo sèval nou konn wè w konn se gwo vye, gwo vye elefan konnye a. Manno pa al travay? Talè. Ki kote nou afème kay menm konnye a? Nan ki kay? Nan menm kay la nou ye. Pa al fè gwo lab, pa al fè gwo fòs li la l tounen nan kay la ankò wi.

Ou, Jeran te vin la wi. Woy! Li bat Jeran sa a kout masèt. Gade! Si Jeran sa a pa vole, gade! Tout fyèl li li t ap sòti. E pa vre? Manno pa t sanwont konsa, pase m pa konn manman te konn pati kite Manno ti piti pou li ta antre anba chen pou l al tete lèt chen pou li ta sanwont konsa. Sa w di m nan? Menm mèt kay la te vin la tou. Woy!

Eske w tande de koze mesye? Kounye a Manno vin konpòte l tankou se gang! Tankou se gang nan Sendomeng antre nan kay moun, y fè sa y vle. Ah kounye a Manno se antre l nan kay moun yo. Antouka, mwen ba li yon dele de 8 jou. Aprè 8 jou, li pa vini pote anyen ban mwen pou timoun yo, Dayè pitit li an dim ki kotel ye. Map flank anbake yo mpote yo bali lè fini kounya menm nan la degajel avèl ou panse yon moun paka gen movèz fwa konsa antouka moun do m pale twòp m grangou kitem al fon bagay poum manje cheri kotew fè la woy li genlè soti m cho wi.

Li ko gen madanm moun sa e nan bra selman rete mwen m problem paket problem nan tet mwen map kontrole bagay biznis mwen li yo li paka nan kay la li paka nan kay la pou konn ki problem poul konnen ki problem mwen gen men kounya m soti anba la men li vagabon onflem avek ou kounya m ta byen jwenn li la li ta edem li ta peze dom pou mwen li nan bra a li di problem nan nan lari problem nan nan kay sa poum fè map metel deyò oubyen m kite kay la ba li e m pap kite kay la.